Salut salut tout moun kijan nou ye mwen espere ke nou anfòm jodi a mwen vini avèk yon nouvo video pou nou nan video jodi an nou pral jodi a pral pale yon ti sujè byen senp e enpòtan pou nou men sujè sa li enpòtan paske 14 fevriye pral rive paske gen moun se 14 fevriye a nou pral nou pral nou pral dòmi ansan avèk Mennaj nou, gen moun tou se menm 14 fevriye sa tou, paske 14 fevriye vandredi si Dye ve, se 14 fevriye nou pral dòmi, nou pral pase yon bon moman, yon bon moman sikre avèk moun nou. Nan videyo sa, m pral moutre nou talè tou yon ti sekrè kòmsi pou nou menm medam ki Ayiti yo, kijan pou nou prepare kò nou, paske lè ou pral pase yon moman avèk yon moun, menm si e pa 14 fevriye ou sipoze mete w Au top! Ou sipoze mete w prè pou sa, pou pa gen anyen, anyen, anyen a repwoche. M sonje, te gen yon moun mwen tap pale ansanm avèk li yon lè, yon jèn fi vin vin dòmi la nan chanm li, jèn fi an annik vini a yon menm vye, yon sèl vye grenn kilòt sou li. Yon sèl vye grenn kilòt ki sou li a, avèl li vin dòmi sèlman, demen maten ankò l pran l li met sou li l ale nan Lè sa moun nan pa gade w pou yon moun, pou yon moun ki gen konprann. Moun sa pa ba w okenn, okenn valè avèk enpòtans, paske ou pa ka jèn fi, ou gen tan konnen ou soti pou vin dòmi ak yon gason, ou sipoze prepare w. Sinon. Wap paret klè. Paske m diferan. Ki jan kounya ou sipoze prepare w pou ka fè moun nan pase yon bon moman nan tout sans. Avan menm ou gentan konnen ke ou pral ou gen pou soti paske moun nan pa nik rele w konsa gade nan vin nan pale m aswè a M pa kwè moun nan rann justice nou sa. M panse moun nan gentan di w sa alavans ou menm pou prepare w. Kisa yon jèn fi bezwen lè w pral dòmi lakay yon lakay menaj ou oubyen w pral dòmi nan otèl avèk mari w paske ou menm tou ki marye mwen menm ki marye m konn fè sa m konn deside di mari m nou pap dòmi nan kay la aswè a n ap dòmi nan otèl epi nou fè l nou voye pitit la ale ale kay ale kay manman m epi Nou pati cheri Nou al enjoy nou paske fok ou toujou fè sa menm si ou marye menm si ou pako marye menm si ou mennaj ou sipoze toujou fè sa ok lè ou pral domi avèk yon gason ki kisa ou bezwen ou bezwen yon package paske ou paka valiz ou paka vid pou dim valiz ou se sèlman kapòt li gen ladann non valiz ou Pa ka gen kapòt ladann sèlman lè w konnen ou pral dòmi avèk mennaj ou ok. Ou bezwen yon bèl ti kilòt si w pa gen baby doll ou bezwen yon bèl ti kilòt yon ti bagay ki vrèman ki vrèman ka mete moun nan chalè nou konnen nan moman sa yo gason renmen wè ti tanga yo montre nou yon ti tanga gade sa son ti koulè. Ou gon ti baby doll m se bal avek wire. Li la sou mwen l fè m byen. Ha! Gade! Ou gon ti baby doll epi ou gon ti tanga ou mete sou ou. Ou gen ti tanga a. Byen pi fen konsa toujou. M ap montre nou. Ou mete ti tanga ou sou ou. Ou bezwen sa. Sa se nan bagay ki prale nan valiz preparasyon w ap fè a. Gam son vwayaj ou pral fè epi ou bezwen bagay sa yo pou prepare w paske sa yo se package se sa yo se zam ou ye ou bezwen yo apre sa mete bwòs mete pat Sa e si se nan otèl ou pral dòmi avèk nèg la. Menm si se menm si se lakay nèg la ou pral dòmi, si ou pa vrèman gon abitid ou pral avèk bwòs po ou. Men si se nan otèl, mete bwòs, mete pat, achte yon bon ti chiklèt man. Ou achte yon ti chiklèt mant pou mete nan valiz la paske fòk ou toujou gade alèn ou frèch. Mwen tande gen moun ki di konsa tankou. Lè w fin bwose bouch ou, w al dòmi avèk moun nan, w al avèk bouch ou konsa. Mwen menm, mwen mèt, mwen mèt pral dòmi, mwen toujou genyen yon ti mant nan bouch mwen. Pa konn sa k fè sa, pa konn si se abitid, mwen toujou gen yon ti mant nan bouch mwen pou kite bouch ou fre, pou kite bouch ou nòmal, pou lè w leve, oubyen lè w leve nan fonnwit lan, si w ap pale a moun nan pou w pa fout moun nan kalòt. Si wap bwa moun nan oubyen lè w leve nan maten si wap fè yon ti bagay tou pou w pa fou moun nan kalòt paske sa li vrèman enpòtan li vrèman enpòtan pou moun nan pa pran sant bouch ou pou ki bay alè nou yon gou frèch yon odè frèch lè moun nan ap respire lè moun nan pran sant bouch ou kounya kisa w bezwen fè ankò wap prepare ti yanbò w Gen moun nan, si moun nan renmen bagay li raze, raze w, raze anba bra w, pa kite pil plim. Kounya ou pral pran bon ti fèy ou, ou achte, ou pran bon ti te w, ou fè bon ti bòbòt, ti fèy natirèl ou nan men machann yo vann nan lari yo. Ou pran ou achte, medam, toujou mete w sou sa, mezanmi. Lè w rive anndan avèk nèg la, pa tann se li k pou rapwoche w. Humm. Si w gen bèl ti dada, lè w fin mete ti tanga a, pandan mizik ap bay nan televizyon an oubyen nan radyo a, chik! Fè ti souke dada, fè ti tranble dada pou nèg la. Nèg, nèg la, nèg la ap renmen sa. Kote nèg la chita a, l ap swiv ou. Vin, vin sou li, vin bouje sou li, vin woule sou li. Vin fè resò sou li avèk tanga a sou ou. Pa just rete konsa al chita nan kwen. Humm. Pa just rete chita al chita nan kwen ap just ap tann se moun nan pran li pran ou. Mouk li pou monte sou ou. Non. Fò fon fò fon an lè tou. Fò monte tou. Ok. Epi ankò ou menm tou si ou vle ou gen dwa just si ou vle awoze. Awoze nwit lan, ou gen ou gen ti siwo myèl ou pou fè ti lanmou an avèk mari ou, avèk mennaj ou, ou pote ti siwo myèl ou nan nan bagay ou. Ou byen m pa konnen, si w gen ou fè ou fè ti makèt ou, ti rezen, ti ti pòm, ti ti ti ki sa m te ka di sa, ti siwo myèl ou, ti lèt nesle ou, ou prepare ou byen ou mete yo nan valiz ou kounye a ou konn pral bay nèg sa yon lanmou inoubliyab. Ou konnen ou pral bay nèg sa a yon lanmou inoubliyab. Epi lè nèg sa a ap manyen w tou, aktive dyòl ou, aktive bouch ou, bay bon son, bay bon son. E anplis ankò tou, moun nan ap manyen w tou, bouje. Mèyè di moun nan, kouche la, ou menm menm nan, move. Monte sou tèt, sou tèt madan kolo, ponpe sou tèt madan kolo, ponpe sou tèt madan kolo, woule sou tèt madan kolo. Lè sa a, w ap tande moun ap mande w, ou te prepare sa mwen? Lè sa a, w ap tande moun sa ap mande w, èske ou te prepare sa pou li? Èske ou te kite sa pou li? Mezanmi, w ap touye m, w ap touye m, w ap touye m. W ap tande moun nan ap di sa pou, medam. Aranje nou aranje. A fò byen tight la pa gen plenyen. Nèg sa aprè 14 fevriye nan 15 fevriye nèg sa ap mande w maryaj ok nan 15 fevriye nèg sa ap mande w maryaj si w fè tout bagay yo konsa jan m di w lan nan 15 fevriye nèg sa ap mande w maryaj ou prepare afè w ou kenbe afè w Ou prepare valiz ou, ou mete bèl ti kilòt, ou mete ti bwòs ou, plizyè kilòt pou chanje, ou pa ka langrenn epi tou ou pa ka lagrenn yo, mete kit, mete bon ti bagay nan valiz ou, ti tanga ou, ti sesi ou, ti sela ou, epi cheri m nan w ap sezi, w ap sezi wè ki jan nèg sa, l ap kontan. L ap kontan marye. L ap kontan. Si ane sa ou pa, ou pa marye, konnen se pa fòt ou konnen se vagabon an k pa bon se pa fòt ou si ou pa marye donk m panse m fin di tout sa m te gen pou m te di la pa bliye abòne ak chanèl la kite yon kòmantè pou mwen Si ou menm, ou pral, ou w ap fè preparasyon mennaj ou pou 14 fevriye, oubyen pou kèlkeswa lòt jou a, pa fòseman 14 fevriye, kèlkeswa lòt jou a ou konnen nèg, ou gen yon planifikasyon, ou gen yon dòmi pou w al fè avèk yon nèg, ou gen yon sòti pou w fè ak yon nèg, yon jounen ou pral fè nan yon otèl oubyen lakay li, prepare w. Anpil fwa n ap di ke wi, o nou pa sesi, gason pa bon, nou pa gen chans, se nou menm ki pou chame nèg la. Se nou menm ki pou charme nèg la, fè tèt nou travay pou nou charme nèg la. M pa di nou touye tèt nou al fè tenten nou, mwen di nou fè tèt nou travay, fè tout sa ki bon, tout sa ki jis nan zye pa nou, tout sa ki nòmal nan zye pa nou pou nou fè nèg nou plezi. Donk, m panse m fini avèk videyo a. Si w pa t ko fè sa, Abone ak chanel la kisa wap tann map pote lot video pou ou epitou babay.